E avan menm ke m antre nan sijè jodi a, mwen vle di mèsi ansanm avèk tout abòne m yo, mèsi ansanm avèk tout moun ki toujou pataje videyo mwen yo, mèsi ansanm avèk tout moun ki toujou kòmante e ki toujou like tout videyo ke m pataje yo, mil mil mèsi paske ou pran yon ti tan pou w kapab gade tout ti videyo ke m pataje yo, mil mèsi. Jodi a, mwen pral pale de yon sijè ke anpil nan nou nou toujou ap opine de li, kisa l ye? E m vle vin di nou jodi a. Gen de bagay ki pase nan viw ou pa chita rakonte moun li nan Gen de bagay ki pase nan viw menm si yon mari menm si yon zanmi menm si kelkeswa moun nan ou pa rakonte li non poukisa paske demen si Dye ve lèw vin nan pwoblèm ansanm avèk moun sa se yo li pral itilize pou fèw pou fèw santiw mal sa ke ou te konn chita rakonte li yo se li menm li pral itilize. poul pale ansanm avèk ou demen. Ou pè lè nou souvan gen yon seri de moun ki pran, m pa konnen vye ki tè, gen yon seri de moun ki vini lakay ou osinon ki rankontre w ansanm avèw ki chita, ki ap rakonte w kèlke ti choz ki te pase l bagay sa yo. E poutan se pa vre. Li jis, kòman granmoun yo konn di a, vin bat vant ou pou l kapab konnen ki sa ki anndan w, pou l kapab konnen ki sa ki pase w, epi pou l kapab pale w. Demen si Dieu vle lè w gen pwoblèm ansanm avèk li pou l kapab itilize w pou l fè w mal. Gon seri de moun ki toujou ap poze kesyon kisa ou pa renmen moun fò kisa ou pa e poutan lèl bezwen ale nan viw lèl bezwen pwouvew kew pa anyen se yo li itilize se yo li fèw pou kapab wè ke ou pa anyen men yon bagay ki klè ankò gon seri de moun avan menm ke nou pran letan pou nou rakonte yo biznis nou pou nou rakonte koze nou pou nou rakonte yo istwa ki pase nan vi nou. Fè yon istwa envante. Envante yon bagay ki gen sèl, ki gen sitwon, ki gen magi, ki vrèman gou pou w bay moun sa, ki pa epi ki pa verite, yon bagay ke ou pa t janm konn fè ni nan bon ni nan sa, ni nan okenn moman. Ou rakonte moun nan, ou ba li l avèk. Ou janm sot di la ou mete souk ladan ou fèl gen gou depi pou wè eske moun sa li pap repete sa si ou wè moun nan pa repete li ou wè kelkeswa sa ki pase aprè oswa ou chèche takine moun nan ou chèche di moun nan tout bagay epi ou wè li pa repetel moun sa la un petit peu avèk 10 pousan ou kapab fèl un petit peu konfyans. Men, menm Bib la di sa, Malè a lòm ki se konfye an lòm. Sela vle di ke pa kwè nan pèsòn. Bèl pawòl moun ap bay ou pa ka fè kwè nan li. Ok? Se pa yon bèl pawòl, se pa paske moun nan montre ou bèl vizaj o de pa w pou w gentan livre kè w ba li, pou w gentan livre kò w ba li. Non, fòk nou fè atansyon, mesye dam. Paske gen yon seri de moun ki vini sou bon vizaj, ki vini sou bon fòm, epoutan ou pa konn anndan moun nan vre. Paske gen yon seri de moun. Bienvenue ansa lè yo fèk ap rantre nan laviw yo montre ke yo son moun ki diferan yo montre yo son moun yo dis yo dat yo montre yo son moun ke tout sa ki te pasew avan yo yo menm yo pa tap fèw yo epoutan moun sa vini poul fèw le pire se sak fè a chak moman a chak etap a chak bagay ki pase nan viw ou sipoze pran yo kòm yon sign de e e e de pridans nan sans ke si sa te pasew nan tan an ti kitew. pou sa te pase w nan mwa avan yo pou fè pran prekosyon menm sa k te pase a ou li pa pase nan vi w ankò mwen espere ke e pa tout moun ki ap rantre nan lavi nou nou pral fè yo konfyans nou pral di yo tout sa k ap pase anndan nou nou pral fè yo konnen tout sa ke nou santi paske le pli souvan bon se defi ou poko konnen yon gason ou fèk rankontre nèg la. Epi Rouksan san ezite kòmanse rakonte nou lavi Divo san ke w pa menm bay moun nan apèl videyo. Gen yon seri de moun ou ki rankontre moun sou entènèt epi l tonbe di moun nan m renmen w, m damou w, m sesi m sela voye nimewo telefòn ou ban mwen san ke w pa konn moun nan ni an pent ni an penti. Li enpòtan avan menm ke nou pran desizyon sa yo, avan menm ke nou fè jan de twouk sa yo pou nou konn moun nan, chèche konnen moun nan, pale ansanm avèk, dyaloge ansanm avèk li. Epitou pou nou aprann de moun nan avan menm ke nou fè sa.

Paka pa ou paka konnen osa pawòl dèfwa pawòl moun nan ap ba ou a se pa sa pral fè w konnen tou le plus souvent se fason moun nan pral reyaji se sa ki pral fè ou pral konnen ki tip de moun sa te ye se pa just wè yon moun du jour ou de l'autre epi ou livre kè w ba yon moun non mesye dam pran prekosyon paske moun yo lè yap rantre nan lavi nou yo toujou bay bon fòm yo toujou bay. bon panse, paske nou yo toujou bay bon ide, yo toujou montre ke yo diferan, e poutan, sa moun nan vin fè a, yo konnen deja. Mwen espere ke ti videyo sa te ede nou. Si nou gen yon ide, osinon si nou gen yon bagay anplis ke nou ta ajoute, nou anvi ajoute, nou kapab fè sa anba videyo a. Mil mèsi, e mwen swete ke nou pataje videyo m yo. Babay tout moun!